Ya fan mwen yo koman nou ye koman nou ye pa deside pale non chef la fò ti mache la ee tout moun konnen batay vandredi a koman te ye batay la nou tout konnen batay ki sa la dan e spesyalman m pa gen solda ki viktim mwen gen de inosan ki ta pou rapousib nou ki te avek fyète pou lè n ap antre andan Joanis, ki te rapousib nou ki viktim. Se vre, yo se moun lakay mwen, inosan sa yo se moun lakay mwen, men se pa t de sòlda ki te ame lou e konn nan batay. E m ap mande pou Wilfrid Simon fè yon ti videyo pou mwen, tande, tout chèf yo, Wilfrid Simon fon ti video pou mwen ou konprann ap mande pou Wilfrid Simon fon ti video pou mwen e pou moutre pyel koman pyel kraze e nan lari lakay mwen mye la e map mache ala bèl bagay lè yon nèg chèf e lè ou fè byen avèk moun lakay ou. Ou pa gen pwoblèm. Ou pa gen pou gade dèyè, ou pa gen pou mache avèk pil sòlda. Wilfrid Simon, apèl peye pou w tande!
Politik, sosyete, edikasyon, ekonomi, relijyon wi, sante, gade nan bòl jan l ye a wi, tou kale. Yon lòt fwa ankò, byenveni nan bilten nouvèl nou pou jounen lendi 18 me 2026 lan. Kisa bagay la ye? Nan okazyon fèt drapo a, kote n ta pral genyen kris la nan kafou, e ki mande popilasyon an leve kanpe pou yo pwòpte peyi an. M pral ba w tande, lè w fin tande, ou kapab ban m opinyon pa w nan espas kòmantè a. Pou mwen menm, m wè Christa byen pale. Lè w fin tande Christa, ou kapab di m kisa w panse. Yon lòt bò aktyalite, jan sou t ap gade nan kòmansman videyo a, sa se Wilguens Joseph e ki ta mande pou youn nan nèg e kokorat Seras yo, an palan de Wilfrid e Simon pou yo fè yon videyo. E pou moun ki pa konn Wilguens, mesye, Wilguens se nèg ki te tiye chèf gang meyè. M salye pep ayisyen jodi a 18 me 2026 anpil ayisyen ta renmen peyi a chanje fèt drapo nou nan labou lan fatra nan ensekirite anpil moun ta renmen peyi a chanje men chanjman sa genlè pa pou kounya. Imajine w nou gon pakèt jèn fi jèn gason anndan peyi a, nou gon pèp san konsyans, san ògèy. Pèp la pa gen ògèy menm, sitou jèn yo. Jodi a nou nan yon peyi nou nan fatra, nou nan labou ensekirite. Vagabon a vagabòn ap gaspiye lajan. Nou menm nou ret la lan plezi nou fokis nou bay tout enèji nou lan plezi. E nou gon peyi pou n sove. Jèn de no jou pa janm bay anyen ki bon valè. Tout sa k pa bon e yo t gen valè lan zye yo.

Pinga pinga.
Se si nou pa ret nan hall nou e je nou kap wèl tande. Peyi a sal. Peyi a sal labou fatra. Map gade fontamara la rive bò la marine de 43 map tou lanse sa konbit pou mondyal nan fontamara konbit pou mondyal nan bizoton. Konbit pou mondyal nan kafou. De Fontamara a 43 mesye rive bò Lamarin li sal plen fatra labou. N ap di moun kafou, moun bizoton, moun Fontamara, Labelè, anba Mapou. Matisan, tout twazyèm lan ann fon konbit pou pwòpte. N ap mande tout moun, elèv, jèn fi, jèn gason, tout moun. Imajine yon koup dimond pral rive la, nou lan fatra n lan labou. Prèske tout peyi a. Kon sa k ap fonksyone lan peyi a, se zòn Laboul, Tomasen, Petyonvil, Wo Dèlma. Moun sa yo, bon, m ka di w gen de Ayiti. Moun sa yo se yon lòt Ayiti, nou menm nou lan Ayiti lan labou a. Moun sa ap byen pase anlè yo pa bezwen konn nou menm ki nan labou a. Epi nou rete ap gade. Pèp ayisyen konsa nou rete nap gade peyi a kap fini lan men nou. Konsa nou rete nap gade nèg yo kap gaspiye richès peyi a. Blan ap vòlè richès peyi a. Nèg yo vann peyi a konsa nap gade. Epi tout jounen nap mande moun nou lanmizè. Nou gen moun lekòl nou paka peye. Nou gen moun nou paka al lopital. Nou paka antere. Nou paka manje. Epi e mwen pa bon. Nou ki pon pakèt vagabon la voyen la yon gouvènman ap gaspye kòb. pou yon pakèt ti fanm ki pa menm reprezantab menm mete lan pòs leta paske yap kouche yo sa nou vle menm nou menm humm konbit la moun fontamara moun kafou yo moun twazyèm lan konbit. pou mondyal pou n pwòpte zòn yo. Konbit pou mondyal tout moun tande l. Tout moun ladan. Konbit pou mondyal m pap di plis. M ap tann nou.
Si nou pèmèt mwen fè sa, m ka pataje avèk mwen kèk avèk nou kèk rimè, san ke nou pa tenu m a sa, se de rimè, atansyon, m fè sa byen pou nou, se pa enfòmasyon. Rimè di ke se ta fanmi prezidan an ki pran kò a, kal fè sa yo gen pou fè ak kò a. Ankò yn fwa, sa antre nan yon lòt rityèl si se te vre. Si se ta vre, Si se ta vre, sa antre nan rityèl, nan rityèl kwayans nou, nou menm kòm Ayisyen, yon moun mouri, fò n pran kò a, m pa konnen, menm nan, m konn tande sa, en, se de bagay ke m pa fò ladan yo, se pa ekspètiz mwen, men m konn tande mesye mason yo di, eben, alò lè fran mason, en, vodouyizan, fran mason, moun ki petèt nan de sèkt, yo di w fò yo prepare kadav lan, fò yo prepare mò a, Donk, si nou rale paj listwa nou tou, n ap gade, nou wè ke François Duvalier, eben, se te un petit peu la même chose, te gen yon rituel autour de kadav kò a. Donk, sa se rumeur, atansyon, se rumeur ki ta genyen, ki ta eksplike pou ki sa 3 jou sa yo kò a pa t la. Men konsa tou gen yon lòt aspè ladann ke avoka du gouvernement, je m'excuse, avoka des accusés, avoka de la défense te poze andedan tribinal la, kote kò a te ye? Pou yo menm, se te yon fason pou yo manipile evidans. Paske kò a, kadav la vin tounen yon evidans. Ki sa evidans lan te ye? Sa se yon medsen lejis ki rele Doktè Lu, yon dam azyatik, ki te vin temwanye andedan tribinal la, ki te eksplike ke kò a, yo te gentan mete bal, gen bal yo jwenn nan kò prezidan an. Yo montre foto a sou ekran an, ki notamman bal ki te nan bra li. Donk nan bra m kwè se te bra goch si je me trompe, yon bal ki te nan do l tou la, pa dèyè do l la, se 2 bal ke yo ta ensere anndan kò prezidan an. Agiman Doktè Lou se paske bal sa yo ki de kalibre, m te pran kalib bal yo wi, bagay sa enpòtan, m pa li, bon, m pa yon spesyalis nan balistik, men bal sa yo se te, bon, m pa sonje yo la nan nòt yo, fò m ta chèche yo espre. Antouka se bal, zam sa ki se yon zam AR-15, moun ki konn zam, yo di yo se gwo kalib zam, Zam sa se kraze se rache se kraze donk li pa ta ka yon ti bal parèt sou po prezidan konsa anba po a donk li pretann se pa se pa yon bb gun se pa yon bb gun li ye jisteman se pa yon bb gun men fòm di ou wè nan pati sa li enpòtan pou nou di tou ke avoka di gouvèneman yo te rebondi avèk yon agiman yon agiman ki parèt valab sa yo di yo di ke son bal rikochè ke li ye Kisa ou vle di pa la? Se yon bal ki frape yon lòt bagay oswa yon mi oubyen yon pòt epi ki vin antre nan kò moun nan. Èske ou konprann?
Yo di ke bal la se sa yo rele yon bal rikochè. Donk, kounye a la, sa te trè enteresan. Fò m di nou nan moman sa a, m te vrèman enterese paske m ap aprann, non sèlman m ap aprann, m pa konn anyen nan zafè zam ni nan bal, men m ap aprann kijan avoka yo ap prezante agimantasyon yo e agiman yo, chak prezante yon agiman valab. Lè l di w se bal rikochè, Ou pral sezi wè ki jan avoka ladefans reponn. Yo rele Doktè Lou retounen. Yo di Doktè Lou eksplike m, ou menm ki gen plis pase 6 mil kadav kò, 6 mil bal ke w retire nan kadav kò yo, ki sa ki yon bal rikochè? A, Doktè Lou demonte agiman, li demonte agiman avoka di gouvèneman, li di men, li pa ka yon bal rikochè, men sa l eksplike. On bal rikochè son bal, bal la kisal genyen li gon tèt, li gon pwent, yon pwent pwentu,
donk pwent pwentu sa li frape sou yon mi oubyen frape sou yon lòt kote epi lal pran prezidan nan bra oubyen nan do. Li di on bal rikochè, lè se bal rikochè sal rele nen bal lan, donk pwent pwentu an fòl ta gon enpak sou li, mwen si nou konprann. Fò l ta koube, sètadi fò l ta gen yon mak sou li, sètadi fò l pa, li pa ta ka pwenti ankò paske l fin frape yon premye kote. Enben li di ke, lè yo montre sou ekran an tou, li di bal sa ke nou jwenn nan kò prezidan an, men an pwenti wi. Donk li pa fouti yon bal rikochè.
Èske nou wè, agiman te vrèman enteresan, deba a te bèl. La kounye a, kounye a m ap gade avoka du gouvènman sa yo pral di. Ou konprann? Ki jan fè bal sa. Donk se otan de choz ki te ase enteresan dedan tribinal la. Donk yo t ap eseye fè kwè Ke lè yo pa wè kò prezidan an, se pou yo te manipile kadav lan ki te tounen yon pyès a evidans. Mentnan, Harold, li vrèman domaj, e la se enpresyon pèsonèl mwen m ap di la, m ap eksprime l, m panse ke s on mank de respè pou la Repiblik Dayiti pou peyi nou, piske yon krim transnasyonal fèt konsa, nan dimansyon sa, lè m di transnasyonal, m ap site peyi yo, ou gen Bolivi, ou gen Ekwatè, ou gen Kolonbyen, ou gen Brezil ki te ladann tou, nou ka petèt tounen sou sa yon lòt lè, ou gen Dominikani tou, m vle vin sou Dominikani talè konsa, Dominikani tou ki nan krim nan, epi w vle di m yon krim transnasyonal nan nivo sa, yon prezidan de la Repiblik Dayiti mouri sou lèzye. Afè dè Etazini, epi ajan FBI lan, ajan FBI yo, yo rive sou sèn krim nan 8 jou aprè. Aprè.
Èske se serye, mesye? Sa a enserye. Yo rive 8 jou aprè, se vrèman li pa akseptab. Lè w fin rive 8 jou aprè, ki sa w pral jwenn kay prezidan an? Mwen nan yo fè foto whatever bon men ekoute sèn nan souye vre bon sak pi rèd lan m pral di nou yo rive 8 jou aprè èske ou konnen ke ajan FBI yo temwanye sa e temwanyaj m gen nòt lan ajan FBI la pèmèt li di oh yo te rive yo pat gen ase zouti yo pa gen zouti pou yo fè DNA ni fè ni fè ni fè anpren digital sa son aspè pou mwen sa yo tal fè sa yo tal fè dèyè an sou al li nan yon stil Ou sipoze ale tou pare avèk tout equipment ou pou fè tout sa ou gen pou fè. Se yon mank de respè tou, ou pa ka fin tou yon prezidan konsa nan yon peyi. Ok, ou konsène, ou se yon peyi ami Dayiti, whatever, sa li a. Menm o nivo diplomatik, apre 8 jou, ou voye ekip FBI yo al gade sèn krim nan. Misye se lè se te prezidan, bon, antouka, m pa pral la, men, pou Ayiti, se sa ki te rive nan ka sa a, nan ka Jovenel Moïse la. Poukisa, se la grann kesyon, bon, nou ka poze otan de kesyon ke nou vle. Men, se ki è sèten, ajan FBI yo tjou, lè yo rive, men fò m di w tou, yo te depann de evidans ke Lapolis Nasyonal Dayiti te rekeyi. Eben, gon ajan FBI, m pa sonje non li nan nòt mwen yo, li temwanye, li di kareman, Lapolis Nasyonal Dayiti refize ba yo evidans yo te genyen yo. Yo pa ba yo aksè avèk evidans yo. Youn nan ajan FBI yo di, men, li mande, li eseye, yo pa ka jwenn. Donk sa vle di ke si vrè evidans yo nan men Lapolis Dayiti. La polis nasyonal dayiti an konprann byen e ba la byen. La polis nasyonal dayiti. Yo fè pati nan yo fè a pati nan krim nan tou nan asasina a tou. Bon nou pa ou wè sa a se gwo deklarasyon Harold nou pa di sa non nou di tou senpleman ke yo anpeche ajan FBI yo gen aksè a evidans yo dan ze premye tan pa konn si aprè jodi a oubyen demen yap jwenn yo. Men gen de pi des evidans ke ajan FBI yo pat jwenn. Ou konprann ki te ka petèt, m pa konnen mwen, pa egzanp, gen moun k antre anndan Chanm Prezidan an, bon, an nou di, paske la grann kesyon ki soti an deyò apre pwosè sa a, la grann kesyon, menm mwen menm mwen gen kesyon sa a toujou, apre 9 semèn de pwosè, ki moun ki touye Prezidan an mezanmi? Ki moun ki touye Prezidan? Ki premye moun? Ki moun ki tire Prezidan an anndan chanm li? Pèsòn moun pa ka reponn kesyon sa a. Yo pa vle reponn ni. Monchè, piske ou di yo pa vle reponn ni, m pral m pral pataje avèk ou yon anekdòt ki rive anndan tribinal la. Yeah, paske m si yo t ap di yon bagay konsa ke yo te poze kesyon an epi yo pa reponn ni. Yo pran ui klo.
Nan mo, ou sonje bagay sa? Bon sa, Harold, se nan mo, se youn nan moman nan jijman sa ki enève mwen anpe plis. M sezi, m enève, m di, O! Yon kesyon fondamantal konsa, ki poze anndan yon tribinal, premye fwa, pandan ke mwen, mwen te la, fò m di m pa t la pandan tout pwosè a, ann klè, men nan senkyèm semèn an lè m rive an, m jwenn avoka, m kwè avoka di, de la defans k ap entèvyouve, non, k ap kesyone Mario Palacios Palacios! ki se yon ajan, ki se yon mèsenè ki antre anndan kay prezidan an. Lè yo poze misye kesyon, yo di misye, ok, banm ba nou anekdòt, yo di misye, ok, daprè ou, daprè sa ou wè, daprè sa ou konnen, kiyès ki touye prezidan an? Epi, gon lòt avoka ki di, objeksyon. Jij lan di misye, re repoze kesyon yon lòt jan paske li sibjektif. Sa vle di ke ou konnen, avoka yo k ap pale, k ap defann enterè yo. Kounye a misye poze kesyon yon lòt jan. Li di aprè sa w tande nan mitan mesye k ap pale yo, kiyès ou panse ki kiyès ou tande yo di ki touye prezidan an? Epi jij lan di, Counsel, come to me. Ui klo. Kounye a m di, Ko manman! Gwo sispens wi. Sa yo rele ui klo a, se lè jij lan mande tout avoka yo vin jwenn li e yo pase pa dèyè nan yon ti chanm Y al pale koze yo. Èske nou konnen ke lè yo tounen, yo pa janm pale de bagay konsa ankò? Yo sa ankò. Kesyon sa a pa janm poze anndan tribinal la. Donk, ui klo sa a pou mwen vle di ki sa? Èske sa vle di ke mesye Campela pa la, pa manyen dosye sa a, pa poze kesyon sa a? E se, fò m di w ke mwen note, sa n ap, sa, sa pran m yon ti tan pou m chèche, yo te fè 4 ui klo. Pou mwen ki te sispèk anndan tribinal, m pèmèt mwen di sa. Lè m di sispèk la, ki vle di ke, bon ki te deranje m, bon m pa di sispèk, paske petèt li pa entansyonèl, se petèt konsa, se pwosedi yo. Men 4 ui klo sa yo, kesyon ki a tue le prezidan, gon lòt kesyon tou yo te mande, wi yo mande eske, paske pa bliye ke Ortiz se te yon ajan FBI, yon lòt detay pou m ba nou, Ortiz ke n tande la ki se mèt konpani ki rele CTU a ki te alak tèt kolonbyen yo kal touye prezidan an Ayiti. Enfòman FBI li ye wi. Kontra l yo touye prezidan le 6 o 7 jiyè, kontra Ortiz daprè nòt ke m pran ki di anndan tribinal la, yo fini kontra misye le 21 jiyè. Konprann byen sa m ap di nou la. Nèg la son enfòman FBI li patisipe nan k tuye yon prezidan, yo koupe kontra l le 21 jiyè. Waw.
Donk, pandan tout tan sa a, èske, m pa konnen mwen menm, èske FBI pa okouran? Èske l pa pa, li pa pale ak yon moun ki anndan, anndan ajans lan? Antouka, Right. donk yon lòt lè, yo te poze yon kesyon, lòt ui klo m sonje, nan tèt mwen, m pa gen nòt lan, m pa p jwenn nòt lan rapid. Yon lòt ui klo, se ke yo te mande, yo t ap kesyone enplikasyon Dèzetazini nan asasina Jovenel Moïse. Mhm. M pa sonje egzakteman ki jan yo te fòmile kesyon an, men se sa ke m panse ke yo t ap fè alizyon avèk li epi boom ui klo ankò tout moun enève mwen menm m enève m di koumanman kijan fè jij lan pa kite yo reponn kesyon sa epi yo antre nan lojik ui klo a ui klo a bon moun ki konnen lalwa yo konnen sal vle di yo rele aj yo rele alò de de avoka yo yo yal pase pa dèyè yal pale epi bon lè yo retounen yo pa tounen sou kesyon sa yo pa pale de sa ditou donk i don't know. Donk se la ke nou rive, e pi, bon, m pa konnen si gen lòt, alò, si m pa konnen Harold si w ap pran kesyon, ou byen m ap eseye reflechi, ki lòt sa ki ka enpòtan pou nou note, tèlman, o, m te vle pale, bon, ok, m pa konnen si w vle nou pale de Dominikani, non? Non, nou pral touche l tou piti, avan nan sa, èske, kilè yo di ke y ap vini pou yo jwenn santans lan? Èske yo te bay dat lan? Yo te di, mwen kwè m sonje se out, men apre sa m tande genlè l chanje, paske anndan tribinal yo di mwa dout, men apre sa m kwè, m kwè, pa kenbe mo mo, m kwè se an septanm, septanm k ap vin la, y a pral bay mesye yo santans yo. Men mwen menm se pa, bon, santans sa yo, bon, ekoute, vèdik lan soti, yo di yo koupab, men mwen se pa santans lan, sa k enterese m, se jijman Christian Emmanuel Sanon. Christian Manuel Sanon ki sanse yon lòt akize ki malad grav, bon m swete ke l rete vivan, yo kenbe l, m pa konnen, eta de sante l amelyore pou yo kapab fè pwosè pa misye a, e se la ankò yon fwa m ap redi ke avèk jijman sa, avèk pwosè sa, petèt ke n ap genyen dèzenfòmasyon, pa bliye ke gen anpil moun ki pa satisfè de pwosè a, yo di a pa gen anyen ki soti ladan, mwen di non. Gen anpil revelasyon ki fèt, gen anpil non site, gen anpil enfòmasyon nou jwenn, gen anpil pis ke nou jwenn pandan pwosè sa a. Pandan 9 semèn sa a, gen anpil koze k pale mezanmi. Bon gen de koze ki pale pa egzanp dèyè non k site alò, yo nan nòt yo, fò m ta vrèman, e m ap pwopoze pou m fè sa, Harold petèt n ap vini, petèt m ap prepare yon bagay espesyal avèk de nòt espesifik m pral antre nan nòt yo paske gen 2 kaye nòt devan m la ki plen, fò m al reli nòt yo epi m ap vini avèk de bagay ki pa di pa egzanp, Pa egzanp gen yon non yon dam, m ap wè si m ta tou tonbe sou li la, yon parantèz m ap fè. Pa egzanp, Ventemilla se youn nan Kolonbyen ki te responsab chèche lajan pou finanse konplo a. Gen non yon Ayisyèn ki te site anndan tribinal la, m te gentan ekri l, ki kontribye 50 mil dola. Mhm. Ou konprann? M pa konn si dam nan te konn nan ki sa l t ap kontribye, men yo bay non l, yo site non li, yo di ke mesye yo te pran, ban m wè si m ka jwenn sa byen pi pou nou, mesye yo t al pran pipi pi lon, n ap pale de Ventemilla, yo pran pipi, pipi pi lon, yo pran SVA lon, lajan gouvènman an, pou yo fè funding, pou yo Men, fè funding, an- e, antan w chache sa la, e m bon m ti w di moun yo, men ap di mesye, E pa bliye, right now nou nan nou gen 2000 moun, 2 ka 2000 moun la, pa pataje pataje live lan paske enfòmasyon sa I'm telling you, nou pap jwenn li lòt kote konsa ankò, konsa ankò e pataje l epi non sèlman sa tou tapote medamzè, tapote, m pa wè anpil moun ap tapote, tapote e paske fò nou at least gen yon milyon tapote aswè an, nou sipoze gen l tapote epi voye kado, voye kado mwen.